Zanmi kamarad toupatou k ap koute n, k ap gade n sou tout kat kwen latè beni, Ayisyen, Ayisyèn, frè m, sè m yo ki konprann kreyòl, ki pale kreyòl, ki ka tradui kreyòl, depi vwa m ka rive nan zòrèy ou, depi kote w ye a gen entènèt, ou gen wifi, ou ka klike sou Youtube. Sou Facebook, Pa gen ankenn rezon pou w pa gentan abòne ak chanèl Edikasyon 1 Aksyon an k ap pote enfòmasyon ba ou nan bon ti mamit, san fòs kote. Tren enfòmasyon an rive lakay ou kounya a grand vitès! Koulye a rale telefòn ou!

Tren enfòmasyon an manman penba a lage a tout boulim. Merci pour votre écoute à l'antenne Alexis Duckens. Bonjou bonswa pou nou tout Ayisyen kap koute n tribò babò Se yon plezi pou nou retwouve w jounen jodi a Yon lòt fwa ankò pou nou pote emisyon pa w la ba ou. Nou rantre lakay ou, nou rantre nan zòrèy ou kounye a ak emisyon Edikasyon an Aksyon. Emisyon Edikasyon an Aksyon c'est une émission conçue, préparée et présentée par Alexis Duckens. Nan kèk segond nou pral lage. Avèk emisyon Manman Penba a. Akrochez-vous! Men kèk nan gran pwen k ap domine aktyalite a pou jounen jodi a. Nan yon diskou solanèl li bay douvan nasyon dominiken an dimanch 6 avril ki sot pase a, Prezidan dominiken an Luis Abinader ki te re-eli ane pase sou yon pwomès pou l konbat imigrasyon, li te anonse yon plan 15 mezi ki vize ranfòse kontwòl fwontyè ak Ayiti. Mezi sa yo di anpil pou kèk moun, men ki nesesè pou nou daprè prezidan dominiken an Luis Abinader ki kenbe liy san konpwomi ki kenbe liy li san konpwomi anvè Ayiti. Li pwomèt pou l deplwaye plis twoup sou fwontyè a, yon total 11 mil sòlda konsa. Lòt gran pwen k ap domine aktyalite a. Prezidan Salvadò a Nayib Bukele ap fè gwo lajan avèk prezidan ameriken an Donald Trump sou do prizonye avèk imigran ki ilegal. Etazini peye El Salvadò 6 milyon dola vèt. pou mete 300 manm gang imigran ilegal yo nan prizon pou yon lane. Lòt gran pwen k ap domine aktyalite a medam mesye, Jose Barco se non yon veteran lame amerikèn ke yo te bay yon pri ki pote non Purple Heart pou sèvis li an Irak. Veteran sa a te goumen an Irak. Purple Heart la se yon dekorasyon militè distenge yo bay yon manm nan fòs lame Etazini paske l te blese oubyen mouri nan lagè. Koulye a yo kenbe ansyen veteran an nan yon sant detansyon nan Texas kote l ap tann depòtasyon li aprè l fin pase 35 lane ap viv Ozetazini paske l te komèt krim ebyen Prezidan Trump deside depòte misye. Lòt gran pwen k ap domine aktyalite a, lòt gran tit. Administrasyon Trump lan ap chèche jwenn kontraktè prive ki kapab konstwi anpil prizon pou imigran atravè tout peyi Etazini, sa vle di plan pou yon ekspansyon masiv operasyon depòtasyon li a. Nan yon nouvo demand pou pwovizyon, ofisyèl imigrasyon ak ranfòsman ladwàn yo te mande kontraktè yo pou yo soumèt plan yo pou yon nouvo enstalasyon sekirite sipò medikal ak lòt sèvis. Yon pwojè ki kapab koute 45 milya dola nan 2 pwochen ane kap vini la yo. Prezidan Trump ap prepare pou met anpil moun nan prizon. Lòt gran dosye madam mesye. Plizyè milye ameriken pwoteste kont Donald Trump ap ak Elon Musk semèn ki sot pase a. Sòti nan Kalifòni, tonbe nan Nouyòk, rive nan Texas, sitwayen ameriken nan vil nan plizyè vil nan Etazini te leve kanpe pou opoze ak Donald Trump samdi ki te 5 avril pase a. Manifestan yo t ap kriye ansanm, Hands off! Ki vle di, retire men ou sou dwa Ameriken genyen. Zanmi kamarad toupatou k ap koute n k ap gade n, se pwen sa yo ak anpil lòt nou pral gen chans devlope pou ou nan kad emisyon sa ki batize Edikasyon an Aksyon. Pran ti chèz ba ou. Chita tande! N ap retounen pou devlopman gran tit sa yo ak anpil lòt ankò nan kèk segonn k ap vin la. Akwochez-vous! Je reviens sous peu. Bonjour, bonswa pou nou tout Ayisyen Ayisyèn frèm sèm yo kap koutem sou tout 4 kwen latè beni se toujou on plezi pou nou retrouvew pou nou kapab prezantew emisyon paw la ki batize Education en action Education en action c'est une émission conçue, préparée et présentée par Alexis Duckens Merci pour votre écoute. Men devlopman gran pwen k ap domine aktyalite a. Nan yon diskou solanèl li bay douvan nasyon dominikèn nan dimanch ki te 6 avril 2025 ki sot pase a, prezidan dominiken an, Luis Abinader, ki te reeli ane pase sou yon pwomès pou l te konbat dosye imigrasyon, li te anonse yon plan 15 mezi ki vize ranfòse kontwòl fwontyè Ayiti ak Repiblik Dominikèn. Li te anonse yon seri mezi ki drastik, Pou tout Ayisyen k ap viv san papye Repiblik Dominikèn. Mezi sa yo di anpil pou kèk moun, men ki nesesè pou nou, daprè prezidan dominiken Luis Abinader. Luis Abinader ki kenbe pwomès li, li kenbe liy li san konpwomi anvè Ayiti. Li pwomèt pou l deplwaye plis twoup sou fwontyè Repiblik Dominikèn avèk Ayiti a. Yon total 11 mil sòlda konsa pral deplwaye. Minis defans Sendomeng lan, ki se Dias Morfa, te resevwa enstriksyon pou l imedyatman lanse yon pwosesis pou konstriksyon 13 kilomèt adisyonèl sou 54 kilomèt miray ki te deja bati ant Repiblik Dominikèn ak Ayiti nan lide pou kapab ranfòse kapasite pou reponn a nenpòt menas k ap eseye antre nan peyi nou an, se sa Prezidan Abinader fè konnen. Sa ta vle di Ayiti reprezante yon gwo menas pou Sendomeng. Prèske 500 mil Ayisyen ap viv Repiblik Dominikèn, dapre Prezidan Abinader.

Bay kominote entènasyonal la pou l di pou yo fè devwa yo. Ayiti bezwen èd paske Repiblik Dominikèn p ap kapab pote chay Ayiti a sou do l. Prezidan dominiken an Luis Abinader fè konnen pou koulye a li pral pran sanksyon ki pi sevè kont rezo kontrebann ki gen ann Ayiti, kont ofisyèl k ap ede Ayisyen ki pa gen papye jwenn kay pou yo lwe nan Sendomeng. Aksè ak lopital piblik yo pral kondisyonèl koulye a sou prèv travay ak rezidans. Prezidan Abinader finalman vle, jan li di a, dominikanize travay pandan twò lontan agrikilti ak konstriksyon peyi Sendomeng te sou kont imigran k ap sòti peyi Dayiti. Sa pral fini kounye a, daprè Prezidan Luis Abinader, nan 6 mwa. ki te pase yo, depi Repiblik Dominikèn te anonse li pral ogmante depòtasyon yo, gen plis pase 180 mil Ayisyen yo gentan flanke tounen lakay yo, yo mete yo nan kaj tankou bèt pou yo depòte yo ann Ayiti. Egzekitif la pral soumèt yon pwojè lwa refòm nan imigrasyon semèn pwochèn yon fason pou kapab ranfòse sanksyon kont nenpòt moun san okenn eksepsyon Enkli, ofisyèl, pwopriyetè, ak patwon ki fasilite oswa patisipe nan fè moun Ayiti ki san papye rantre nan peyi Sen Domeng. Gen plis pase 750 nouvo ajan imigrasyon ki pral gen pou jwenn lòt ke sou teren yo, dapre Prezidan Luis Abinader. Lòt gran dosye kap domine aktyalite a, medam mesye, Prezidan El Salvador, Nayib Bukele ap fè gwo lajan vèt avèk prezidan Donald Trump sou do anpil prizonye avèk imigran ki ilegal ki se gang. Etazini peye El Salvadò 6 milyon dola pou mete 300 manm gang imigran ilegal yo nan prizon pou yon lane. Administrasyon Trump lan fè yon gwo dil ak prezidan El Salvadò a Misye ki rele Nayib Bukele ki tap konbat gang nan peyi li ki konstwi yon gwo prizon ki mete tout gang sa yo. Prizon sa se yon lanfè l ye pou tout prizonye sa yo. Se bagay malè nèt, se bagay dyab nèt prizon sa ye. Nayib Bukele ap fè anviwon pou 6 milyon dola chak ane pou kenbe anviwon 300 manm. Swadizan manm gang Tren de Aragua Venezuelyen ak swadizan manm gang MS 13 nan prizon li yo pou yon lane. Tou 2 gwoup gang sa yo te deziyen kòm òganizasyon teworis nan peyi Etazini. Òf sila a Se te yon pati nan yon akò ant Prezidan Salvadò a, Nayib Bukele, ak Sekretè Deta ameriken an, Marco Rubio, pandan premye misyon diplomatik Rubio nan manda li a. Dapre akò ki te fèt ant Bukele ak Rubio, tout prizonye k ap vini yo pral gen pou antre nan yon gwo prizon El Salvador ki kapab abrite 40 mil prizonye. Sant sa a Yo rele l konfinasyon teworis. Dapre chif yo, se 25 mil dola ameriken, 25 mil dola vèt, ke prezidan ameriken an ap peye prezidan El Salvador a pou chak prizonye. Sa vle di se yon rabè 43 pou san, se yon rabè 43 pou san sou pri mwayen prizon ameriken yo. Prezidan El Salvador a, Nayib Bukele, ap souri kounye a, Joe wèl nan ekran an son fason pou di li sove, kounye a lap fè gwo lajan avèk Etazini e li te dekri pousantaj sila a kòm relativman ba pou peyi Etazini, kidonk Etazini ap gen pou depanse anviwon 20 mil dola ameriken pou chak prizonye chak ane. Lajan kap brase nan peyi El Salvador. Prezidan Trump ap gade kisa ki kapab fèt pou kapab voye tout prizonye ameriken, sa vle di sitwayen ameriken ki fèt Ozetazini ki natiralize pou krim ki te tonbe nan prizon, ebyen gen gwo dil ki pral eseye fèt pou kapab transfere tout prizonye sa yo Salvadò. Paske prizon sa a se yon lanfè l ye. Ebyen, Prezidan Donald Trump ap gade ki strateji ki ka itilize pou Kongrè a kapab valide bagay sa a pou kapab voye tout prizonye ki vyolan y k ap viv Ozetazini ki nan prizon Ozetazini l ap bat pou l transfere tout prizonye sa yo El Salvador. Anpil moun Ozetazini ki gen fanmi yo nan prizon kounye a gen kè yo sou biskèt paske a nenpòt moman Prezidan Trump ka transfere prizonye sa yo El Salvadò. Prizon El Salvadò a se youn nan pizon ki pi orib ki janm egziste koulye a nan mond lan. Lòt gran dosye k ap domine aktyalite a medam mesye, Jose Barco. José Barcos ki te nan lame amerikèn ki te akòde yon Purple Heart yon pri ki pote non sa a. Purple Heart la se yon dekorasyon militè distenge yo bay manm fòs lame Etazini ki te blese oswa mouri nan lagè. Byen José Barco te patisipe nan gè Irak, misye te gen plis pase 35 lane l ap viv nan peyi Etazini ki te komèt yon krim pou koulye a. Yo kenbe ansyen veteran ame amerikèn nan yo mete l nan yon sant detansyon nan Texas kote l ap tann depòtasyon li. N ap raple, José Barco pa t yon sitwayen ameriken, li fè gwo konba, li patisipe nan lagè pou Etazini men kòm rekonpans yo pral depòte l kounye a. José Barco ki pa yon sitwayen ameriken men ki te sèvi nan militè a gen yon dosye kriminèl li te fin kondane epi pase 15 lane nan prizon Aprè inogirasyon Trump la, yo fikse sou misye pou yo kapab depòte l. Ofisyèl imigrasyon ameriken yo te eseye depòte li dènyèman an, men otorite venezuelyen yo te di yo pa p resevwa l paske li te bay tout fòs li ap sèvi lame amerikèn. Sa yo di a se pa manti. Gen anpil moun k ap poze kesyon kòman fè yon militè ameriken ki pase ki pase tout tan l nan lagè pou Etazini jwenn otorizasyon pou yo depòte l Venezuela puiske li se yon sitwayen Venezuelyen men li te sèvi li nan gè Irak ebyen Donald Trump Prezidan Donald Trump deside depòte li nan peyi li sitiyasyon ki vrèman di anpil gen anpil moun kap poze kesyon ki kote desizyon sa yo prale. Lòt gran dosye ankò k ap domine aktyalite a medam mesye, administrasyon Trump lan ap chèche jwenn kontraktè prive ki kapab konstwi enstalasyon prizon pou imigran ilegal k ap viv sou tout peyi Etazini. Sa vle di, plan pou yon ekspansyon masiv operasyon depòtasyon li a nan yon nouvo demann pou pwovizyon ofisyèl imigrasyon yo ak ranfòsman ladwàn yo te mande kontraktè yo pou yo soumèt yon plan yon nouvlo plan enstalasyon sekirite sipò medikal ak lòt sèvis pou yon pri 45 milya dola ameriken sou pwochen Dezan k ap vini la a, ice, ki se Immigration Custom Enforcement, ki te gen yon bidjè total prèske 10 milya dola pa ane, pa gen finansman pou peye total 45 milya dola pou dosye imigrasyon. Sa ki vle di, ice pa gen ase lajan pou fè gwo depòtasyon Prezidan Trump ap pale a. Sepandan, Kongrè a ap konsidere yon ogmantasyon 175 milya dola pandan pwochèn deseni yo pou kapab kore Prezidan Trump si yo jwenn posibilite pou fè sa. Y ap gade si yo kapab sipèvize ranfòsman imigrasyon yo, sa vle di ajans lan ta ka resevwa yon pi gwo bidjè pase nan jou k ap vini la yo. Men, nou konnen Demokrat yo opoze Sa vle di li kapab difisil anpil pou sa fèt. Ice, pou koulye a, depase kapasite l pou kenbe moun atravè enstalasyon li yo nan tout peyi a, sa ki vle di yo pa gen kapasite pou sa. Kongrè a te finanse kabann pou 41 mil 500 moun Pa ane, men ajans lan te resevwa apeprè 47 mil 900 moun nan prizon nan fen mwa mas 2025 ki sot pase a. Daprè sit entènèt ice la, ta sanble plan depòtasyon Prezidan Trump lan kòmanse pran gwo frap akoz lajan yo bezwen. Yo gen sèlman on bidjè 10 milya dola, Sa vle di yo bezwen 45 milya dola pou yo kapab fè plan sa a mache jan l ta dwe mache. Lòt gran pwen k ap domine aktyalite a medam mesye, plizyè milye ameriken pwoteste kont Donald Trump ak Elon Musk, milyonè, miltimilyadè Elon Musk, Semèn ki sot pase a, soti nan Kalifòni, pase nan Nouyòk, rive nan Texas, sitwayen ameriken nan plizyè vil nan peyi Etazini leve kanpe pou opoze ak Donald Trump samdi 5 avril 2025 ki sot pase a. Manifestan yo t ap kriye ansanm, Hands off! Hands off! Hands off! Sa ki vle di, Retire men ou sou dwa nou! Retire men ou sou dwa nou! Retire men ou sou dwa nou! Retire zig ou sou dwa moun yo! Rasanbleman sa yo, se premye manifestan a gwo echèl kont politik bilyonè repibliken an Elon Musk ak Prezidan eli Donald Trump depi li retounen nan Mezon Blanch 20 janvye 2025 ki sot pase a, plizyè milye ameriken te manifeste 5 avril 2025 ki sot pase a kont politik 47 tyèm prezidan Etazini an ki vize kraze Amerika plat sòti Boston rive Houston, sòti Florid rive Kolorado. Plizyè mouvman sitwayen goch te mande pou yo fè manifestasyon kont sa yo rele yon pouvwa pran bilyonè repibliken an ki vize privatize America. Plis pase 20 mil moun te pran lari, anpil ladan yo te kont te konn travay pou leta ameriken. Majorite manifestan sa yo te rele anmwey paske yo enkyete sou disparisyon nan byennèt ak swen sante yo ke Prezidan Donald Trump vize retire. Majorite pannkat yo te vize Donald Trump ak Elon Musk epi manifestan yo t ap rele, ap kriye anmwey kote Trump ap mennen Amerika la, kote manm Kongrè a, poukisa yo pa di anyen? Manifestan yo te vle raple manm Kongrè yo ke yo gen yon wòl pou yo jwe nan deriv sa a. Pa gen anpil bagay nou ka fè jiskaske pwochèn eleksyon yo vini, se sa manifestan yo te fè konnen. Men omwen, nou ka mobilize epi fè reprezantan nou yo konnen ke nou espere yo fè plis pou nou, paske Amerika sou yon movèz pant. Zanmi, kamarad, toupatou ki t ap koute n, ki t ap gade nou, emisyon Edikasyon rive nan bout li pou jodi a. Mwen pa gen bouch pou m remèsye w paske w te chwazi tande epi gade emisyon sa a. Sa fè n konprann e konnen ke ou atache anpil ak sa ki bon. Merci pour votre écoute. Je vous donne rendez-vous pour sous peu. Je vous souhaite de passer une très bonne journée, un très bon après-midi, une très bonne soirée sous la haute protection du Tout-Puissant. Au revoir à toutes et à tous. Que Dieu bénisse Haïti.